Koman tout bagay ye ki sak gen de nouvo ou menm. Ah jodi a la m fon sèl sezisman pitit. Koman sa?
Sa w konnen M chita lakay mwen byen pwòp m sou Facebook map kontwole sa kap pase ou konnen e Facebook ki pou banm tout zen. Kounya la menm tande telefòn lakay mwen sone. M soti m ouvri pòt la pou m vin wè kiyès. Lè m soti, m gad anwo, m gad anba, m pa wè pyès moun. Lè m voye je m, m wè yon fèy, swadizan yon lèt, epi l gen yon flè sou li. M pran l. Kounya m li l. Oh oh ti tèt lèt la sèlman gentan m panse kèk moun bay sa yo ki renmen m m kòmanse souri bay bèl dan oh lèm fin li lèm gade m wè e vye mouche a et di m. Kòman sa men la si w wè nèg la fè kokenn sakrifis sa m panse ke w ka gade sa gran pase si w wè ke li koube l ou wè l vini chache konn kay ou pou wè li pote flè pou ou li ekri yon bèl ti memo kite pou ou. Pou l moutre w ke jan l renmen w, m panse ke w ta sipoze gade sa gran. Se ke li menm li ka eseye chanje. Ou konprann? Li ka eseye chanje. Mwen menm sa m kapab konseye w, pitit fi m, bay misye yon segonn, yon lòt chans ankò.
Paske mwen te kwè ke.
Non, e pa pou di w ke yo fasil. Men, m panse li kapab chanje.

Menm vizaj lan, men yon lòt mantalite.
Kòman ou fè kite w sòti nan pa koute a? So, m panse ke nan lavi an, se de jou an jou ke w ap aprann. Se vre ke m te aji yon fason ki mal, ki te pwouve ke m te yon bèt, yo pa asepte avè l. Penpòt jan ke yo chwazi trete m nan. Men m vle di w ke jodi an, m se yon moun kounye a. E se rezon sa ki fè m, pou m prezante w ekskiz mwen, Fason ke pati a janm vini nan yon fanm nan bezwen.
Kèlkeswa fason ou obe yon kochon, kochon toujou ret kochon ok.
Kounya la, lè w di m konsa pou m ba l yon dezyèm chans lan. Se yon dezyèm kalòt ankò wi. Kounya si dezyèm kalòt sa mennen je pete. Ban m zo, m pa kwè misye ap rive nan nivo sa ankò. Konprann? Si w wè l kapab fè kalte sakrifis sa pou l chache konn kay ou.

Cheni an, a wè, m kapab di ke m te yon cheni pito, e kounye a, m transfòme an papiyon. Piske m papiyon, donk, se rezon sa ki fè ke m pa ka jwenn alabri ankò, m se yon lòt moun. E m panse tou ke se rezon sa tou ki ka fè m pa renmen l. Franchman, m dezole pou sa k te pase a. Padon m.
Etandone ke se konsyans ki fè moun, kòm ou pran konsyans de eta ke ou te ye, Donk, m anvi padone w, men avan tou, fòk ou ta eksplike m kòman w fè konn adrès kay mwen. Bagay nan vi a, se yon mistè ke w ye. M panse ke dènyèman, ou te nan forè a dèyè a, pa vre? E, ou te pèdi yo, ou pa t konn ki wout pou w te fè. Gen yon moun ke w te abòde. Tonton Pè, nan de wout sa a, ou kapab di m kiyès ladan yo k ap mennen m nan rivyè Jaden? ou ka fè a goch.
Ba bò yon se. Gade adrès lan, enben se ti mwen ki te kouvri tèt li a djakèt la. E apre m te fin ba w adrès lan, m pa t ezite, m te tou swiv ou. M te wè se la ke ou te antre, se sa k fè ke m konn kay ou. A bon?
Ou kite stad Kochon an pou nou travèse nan Espyon? Sa w.

Ex madanm frè. Kòman ex madanm nan menm? Kòman sa te fè? Nou tou le 2 a nou prèske gen menm konsepsyon menm. Se kòm si nou gaspiye yon pakèt tan dans le vide wi menm. Banm di yon bagay frè.
So ou se yon ekspè e m kapab di si moun kem ye jodi an ou kontribye anpil ladan l. Men konsa tou lè w nan yon relasyon wap fòse relasyon an se kòm si se matris bonè w ke wap anveni. Depi yon fwa ke ou wè moun nan li pa konprann ou, li pa vle w ankò sa pa ka mache se bay vag. Sinon Pita wap soufri. M deside. Bon m pa di ke m chanje m chanje paj la non. M chanje liv lan nèt. Bon, sa w di a m konprann li. Vrèman vre lè w nan yon relasyon ou wè ke gen de bagay wap konfwonte oubyen w pa kapab stab ladan l, se chanje paj. Paj. M dakò ansanm avè w. Men, e map di w menm bagay ke m sot di, jan w di l la, eks. Ex madanm ou ok. M sot di l sa, ou menm m ap di w li tou. Se kòmsi nou gaspiye yon pakèt tan pou nou konstwi yon relasyon dan le vid. Sa vle di e kòmsi menn yo, e se yon dlo nou pote, n ap vide nan panye atè menn. Mye vo, mye vo se kounye a ke nou fè sa olye nou fè l pita. Imajine w ke si ke m te gentan rive marye avèk moun sa. Sa te ka pi grav menn. M admèt ke m fè yon erè.

Next time map baw non moun kap tann video. Ebyen ok m ta m ta m ta kontan men moun sa Respect. Ok frem Mèsi Mèsi Medam yo gaspiye Mesye dam yo gaspiye yon tan men pou gran mèsi menm Nèg pou yo konstwi relasyon sa Kounya men yo chak la fè wout yo.

Tan an vreman fret.